Bonjou, bonswa tout moun. Se mwen menm Auguste Mike Ervin ki antre lakay nou. Toujou nan sousi pou kapab fòme nou, enfòme nou. Jodi a nou pral pale son sijè ki an pil moun toujou ap pale. Men jodi a nou pral aprann enpe plis de li menm ki se ki sa ki sistèm sosyalis la, kote l soti. E ki gran pou, ki gran liy nan ki gen nan sistèm sosyalis la, kòman l fonksyone. Men e pou sa, mwen vin avèk yon envite ki vreman trè enteresan e m panse nou pral aprann anpil de li jodi a. M ap lese envite a le tan pou l kapab prezante li menm kiyès li ye e ki bò l soti.
Bonswa Mike Evens, bonswa tout entènot k ap gen pou swiv nou nan live sa. Nou salye tout Ayisyen ki ap swiv nou enpi patou atravè mond lan. Nou salye egalman tout moun plezans du nord kap swiv nou nan entèvansyon aswè a e mwen se Rosemond Louis mwen se moun plezans e plezans du nord e mwen se militan dòganizasyon militan de pati politik e nou angaje nan batèy kont sistèm kapitalis lan ke tout moun konnen ki son sistèm kriminèl sou fann vant li wap jwenn se kriz ki fè l, e nou anbake nan batay sa, se paske jodi a, nou nan batay pou legzistans. E n ap defann legzistans, n ap defann, m te kapab di w, jistis sosyal, e nou kont inegalite ki jodi a fè jodi a, gon pakèt moun atravè mond lan, ki jodi a pa p viv tankou moun, e pou byennèt yon ti minorite touswit. E nou angaje nan batay sa e yon fason pou wè kòman de fè dechouke, m te kapab di, sistèm kapitalis lan e pou fè plas a yon sosyete byennèt ki garanti byennèt pou tout moun. E nou kontan la jodi a Mike Evans pou entèvansyon sa e fòk nou di se swit a, alò entèvansyon sa se yon kontinite, m ta kapab di de premyè entèvansyon ke nou te fè dimanch dènye. E jodi a n ape kontinye sou sijè an pou nou wè kòman apwofondi sa ki te touche e ki pa t fini. Dakò? Dakò.
E si nou ta ap eseye an di minit, an di minit èske ou kapab eseye rezime kisa ki sistèm kapitalist lan? Sistèm nou, sistèm sosyalis la m t ap di.
E jan nou te antame l fwa dènyè, e l ap difisil pou ke ou ta va di sa sistèm sosyalis lan ye si w pa di sa l pa ye. Ou wè? Si w pa di sa sistèm sosyalis lan pa ye. Donk, nòmalman, nou kapab di. e pou w eseye konprann tout bon sa sosyalis lan ye, li enpòtan pou ke e ou gade kote, m te ka di w, lide sosyalis lan li menm li soti. E yon nan bagay pou ke nou konnen, nou konnen limanite jeneralman genyen yon pakèt milyon lane depi ke nou te kab di tè an li abite pa moun. Moun abite tè an. E latè genyen 13 milya dane anviwon depi ke li parèt. E nou ta kab di lòm kòm yonn nan eleman ki twouve sou tè an genyen egalman plizyè santèn milyon dane depi ke li parèt sou tè a. E yonn nan bagay pou nou gade kòman premyè sosyete yo te òganize, kòman yo te viv nan premye moman yo. nou di limanite konnen 5 mòd de pwodiksyon, 5 sistèm ki pase, alò gen youn ki poko pase, men ki kòm a ki jodi a parèt kòm altènativ pou ranplase sa ki la. Se li menm n ap pale de li la ki se sosyalistan. Dayè n ap di premye mòd de pwodiksyon ki te genyen se te kominote primitiv la, jan nou te anonse sa nan entèvansyon ki fèt dimanch dènye a. E kominote primitiv la, pèsonn pa t gen anyen. Tout bagay te a dispozisyon tout moun. Ou la? Tout bagay te a dispozisyon tout moun. Tout moun t ap viv nan espas lan, nan respè pou chak sa ki antoure yo. E yo t ap viv nan yon pafèt amoni, nan yon sen, m ta kab di te gen yon senbyoz nan mitan tout sa ki te ap viv sou tè a nan premyè sosyete sa a. Non respè total kapital ebyen pou sa ki te antoure moun, premye moun yo. Ou wè? E lè sa a, pa t genyen sa nou rele pwopriyete prive mwayen pwodiksyon. Sa vle di, pa t gon moun ki te reklame tè sa se pou mwen. Pa t gon moun ki te gen dwa di dlo sa se dlo pa m. Pa t gen moun ki te ka di pye mango sa se pye mango m.

E lè sa a, listwa montre w ke moun sa yo t ap viv trè byen, e san pwoblèm, san difikilte. E pral vin genyen de mòd dòganizasyon nan nivo sosyete yo, sa pati de moman lòm envante dife. Wè, lòm envante dife paske pa bliye nan istwa limanite te gen yon peryòd ke yo rele peryòd glasyè. Wè? e paske nou gen presyon tè an te tèlman kouvri avèk bwa li genyen yon m te ka di li atire a lepòk yon imidite tèl ke gen de espas nan tè an nan pla sou tè an ki te transfòme an de veritab blòk de glas wè e blòk glas sa yo se de espas jeneralman ki te fè pwòs fwèt anpil e. lòm nan pral nan nesesite pou chèche solisyon pou konbat fredi, e yonn nan bagay ke yo ta pral chèche kòm eleman ki ta pral pèmèt aske yo kòmanse fè fas avèk fredi a, avèk peryòd glasyan lan, se te envansyon dife. E envansyon dife, pa bliye, avan envansyon dife an, lòm nan te nomad, pa t gen demè fiks. Kote li te jwenn manje, se la li manje, se la li dòmi, nan mitan bèt yo, nan mitan nati an. E lòm nan, lè li pral dekouvri dife, lòm nan pral kòmanse konprann ke parètil ke yo ta kapab poze lanati kesyon e lanati ta kab reponn. Alò n ap fè yon rapèl rapid de sa ki te di yo e pou nou avanse vè kote nou dwe rive. E a se moman la, e Mike Tyson, ebyen, lòm nan pral. Eseye wè si poze nature lan kesyon eske nature lan pa ka bay repons. E yo pral lanse nan yon premye aktivite ki se aktivite a travay latè, wè agriculture. E aktivite sa yo pral pratike pèch, yo pral pratike elvaj, yo pral pratike egalman kiyèt, wè yo pral pratike egalman kiyèt. E nan Nan vag aktivite sa yo, lòm nan pral rann li kont ke li kapab sedantè. Li pral chita e li poze lanati kesyon, lanati kapab reponn. Lòm nan pral vin sedantè kote yo pral chita pou fè lanati mache. Ou wè? E a se moman la, yo pral, le fè ke ògani, yo, yo, li pral chita, pral gen de ti aglomerasyon, de, de ti kominote, de kote moun nan vin oblije ko-abite, viv pre yonn lòt, abite pre lòt. e pral genyen de ti kanton, de ti tribi, wè, de ti kominote tou piti e pou yo fonksyone. E lè sa a, aktivite tè an ki se prensipal aktivite ki bay manje, ebyen pral vin genyen yon ti pwoblèm ki pral deklanche nan mitan moun yo nan kominote yo, kote pral gen moun ki gen lide pou ke yo gen plis tè pou fè plis manje. Wè? E kòm etan done tè an li okipe pa de moun ki jeneralman ap viv sou tè yo e yo travay tè sa yo. Donk moun ki bezwen gen plis tè an pral nan sitiyasyon pou ke li apwopriye l de tè yon lòt moun genyen ki pa pou ki pa ke se pa li menm k ap aji sou li. E lè sa pral gen konfli ki eklate nan mitan bagay sa yo e sa pral pran anpil tan kote moun ap goumen pou pwoteje pòsèl e mòsèl mòsèl ti mòsèlman ti pasèl ke yo genyen wè ti pasèl tè ke yo genyen. e sa pral dire pandan anpil tan, e batay sa yo ki anklanche an, moun ki rive ranpòte batay nan 2 kan sa yo, ramne sa ki pèdi a vin travay pou li sou tè pa l. Pral vin kòmanse genyen sa nou rele eksplwatasyon lòm pa lòm. Ou wè? Eksplwatasyon lòm pa lòm nan pral vin redui yon kategori nan kominote sa yo a anyen, kòmsi yo pa genyen anyen, e yon lòt ki yo menm pral genyen pwopriyete tè sa yo e moun ki pa gen tè a oblije travay pou moun ki gen tè a e pou li menm li kapab jwenn yon lòt syèl. E kisa sa pral fè? Sa bay plas avèk yon sosyete de klas ke nou pral repale de sistèm esklavajis lan. Wè? E sistèm esklavajis lan pral fè anpil anpil tan se de moun ki san dwa y ap eksplwate a de fen, m te ka di w, prive pou yon moun. Yon moun genyen moun, moun vin veritableman de byen. De byen kèlkonk pou afè yon lòt moun ki se mèt moun sa yo. Alò e pa moun yo te ye non, se byen. Ok? Sa vle di. Yo te konsidere kòm de byen mèb. kòm dè mye mèb.
Se mèt esklav. Vin gen mèt esklav, vin gen esklav, vin gen mèt esklav. E sa pral dire pandan anpil anpil tan Mikeson. E arive yon sèten moman, moun sa yo ke yo redui a anyen an, ke yo rele esklav lan, pral twouve yon sitiyasyon pou ke yo rebele kont mòd de vi ke y ap mennen an. E ki pral chwazi vi ou mò pou ke yo anbake, pou ke yo atake, m ta ka di moun, sa yo ki prive yo de dwa pou yo viv tankou moun. E sitiyasyon sa pral deklanche yon vag batay nan, dabò nan yon nan kote sa kòmanse ke listwa bay, se an Ayiti kote nou ye la sou bout tè sa, kote esklav nwa ki pa bò isi pral anklanche yon batay parapò a òganizasyon sosyete sa a lepòk ki te yon sosyete de klas, yon sosyete ki te divize an klas de blan, klas de afranchi e klas de esklav. E esklav sa yo pral angaje yon batay, pral anklanche yon batay, 14 out 1791, yo pral reyini nan Kap Ayisyen, nan kote ki rele Bwa Kayiman, yo pral fè yon seremoni mistik kote yo pral mete yo dakò pou angaje batay kont kolon blan yo ki kenbe yo dan lesklavaj. E batay sa a pral eklate dans la nuit du 22, 14 au 22 août, kote ke batay sa deklanche e m pral ba w, m pa ba w, ebyen yonn nan premye etap, yonn nan premye gany yo pral fè de batay sa, se deklarasyon Santonax ki se yonn nan responsab komisyon ki soti de Lafrans pou te vini dirije koloni an. E Santonax pral fè deklarasyon an 1793 pou di les terres de Saint-Domingue, sont appartenus, sont appartenus aux Noirs. E sa pral yon avanse enpòtan pou esklav yo nan kad batay ke yo te angaje kont, m te kab di w, kolon blan yo. Donk, sa se te yon tranch nan batay lan. E 8 out 1802, alò, nan lane 1803, afranchi yo pa rapò a dwa yo te prive yo de dwa politik, pral konprann ke yo menm, yo gen dwa pou yo jwi de dwa politik tou, yo gen dwa ekonomik, yo te ba yo dwa ekonomik, yo pa t gen dwa politik. Yo te konprann ke yo gen dwa pou yo jwi dwa politik tou. E nan sans sa, yo pral konprann ke li pa nòmal pou aksepte, m te kapab di, mòd de vi ke yo enpoze yo a, yo menm, y ap pral atake kolon blan yo, e lè yo fin atake kolon blan yo, yo ta konvenk Yo ta genyen batay sa kont kolon blan yo, y ap pral kenbe esklav yo sou plantasyon, e yo menm yo pral mèt e seyè sou plantasyon yo, ki pral mèt esklav yo. E yo pral twouve yo nan sitiyasyon pou yo angaje yon batay kont kolon blan yo. Malerezman yo angaje batay sa nan menm ane 1803, yo pèdi gè sa devan kolon yo. E yo pral konprann meyè fòs revolisyonè ki ta ka ranvèse kolon blan yo, se lame esklav yo. E yo pral twouve yo nan sitiyasyon, ipokritman, pou yo jwenn yon akò antre lame esklav yo avèk lame afranchi yo. E lè sa, Petyon pral rankontre avèk Desalin nan Plezans, nan premyè seksyon kominal Plezans, nan Gobè, 8 out 1802, kote yo bay lanmen pou ke yo mete yo dakò sou yon konba ki dwe angaje kont kolon blan yo pou yo pran libète ke yo menm yo bezwen. E akò sa pral jwenn nan Gobè e sa pral mennen yo an Oktòb 1803 nan Akayè kote yo pral fè Kongrè de Lakayè. Kongrè de Lakayè pral defini, m te ka di, ansanm strateji taktik pou angaje batay ki pral anklanche nan Vètyè 18 novanm 1803 kote ke nou pral ranpòte laviktwa sou lame franse ki pral di ke nou se moun e nou pral deklare premye janvye 1804 ke nou pwoklame endepandans peyi a ki di nou lib. Donk, bagay sa pral soulve yon pakèt batay atravè rès mond lan, an Afrik, an Amerik Latin, kote anpil pèp ki te dan lesklavaj, menm an Ewòp, pray revolte kont move trètman yo tap sibi nan sistèm nan pou ke yo ranvèse sistèm nan e de fèt nou pral veritab e peyi ki jeneralman m ta ka di w responsab e byen echèk sistèm kapitalis la sistèm e esklavajis lan a travè mond lan e le sistèm ki jeneralman entè alò mèt sistèm nan ki toujou kwè ke yo pi entèlijan pase tout moun pray chèche yon fòmil pou wè kòman sove po yo. e pou sove po yo, se sitou wè nan ki mezi yo kapab vini avèk yon lòt mòd dòganizasyon, yon lòt mòd de pwodiksyon ki kapab pèmèt ke yo pa pèdi tout bagay. E sa pral fè yo vini avèk sistèm ke nou rele sistèm feodal lan, e sistèm feodal lan pral bay dwa avèk esklav ki te pi wobis, pi entèlijan sou plantasyon yo, e ki kapab pi fasil ebyen soulve, enfliyanse rès majorite yo, ebyen pral, ebyen ba yo de privilèj, ki privilèj yo pral ba yo de ti pasèl tè tou piti, ki pral di sa se sèl ou gen posiblite sa. Men nou ba w sa, se pou jere sa se pou ou. Ou soti de esklav pou vin peyizan, ou gon lòt stati. E stati sa pral fè gon divizyon nan mitan ma, nan mitan mas esklav yo, moun ki te esklav yo, e ki pral fè ke jou, apati de moman la, ebyen yo pral jwenn, m te ka di, yon sòt de konpwomi avèk klas dominant anndan sosyete yo pou ke yo travay de mwatye. E travay de mwatye an se mak fabrik yon sistèm feyodal. E ba yo ti pasèl tè, yo gen pou yo travay si jou pou mèt pou mèt yo, e yo gen yon jou nan semèn nan pou yo travay sou ti pasèl ke yo ba yo kòm byen. Sa pral fè anpil anpil tan depi sa kenbe, sa rive, alò n ap pale dè santèn dane depi sa kenbe, e yo pral rive yon kote, pratik inegalitè sa a, pratik enjis ki chita sou enjistis sosyal, ki chita sou kriminalite, ki chita sou mechanste sa a, pral rive yon moman kote ke li pa kapab kenbe ankò. Dayè yonn nan prensip yon maksis lan, alò, tout sistèm fèt ak jèm lanmò l. Ou wè? Sa vle di, de, sistèm de klas, alò sosyete de klas yo, yo, yo jeneralman ne avèk jèm lanmò yo. Paske yo chita sou yon baz enjistis, sou yon baz ilegal, de bagay ki, m te kapab di w, pa chita sou respè dwa moun. E tout sa ki fonde sou baz sa yo, yo gen pou yo disparèt to ou ta. E sistèm feyodal lan pral feraye pandan anpil tan e li pral rive yon moman kote li oblije ankò flechi, li oblije pèdi pye e li pral fè plas a sistèm ke nou rele sistèm kapitalis lan, sistèm kapitalis lan ankò ki pral gen yon ipokrizi enòm. Yonn nan bagay ki ki fè sistèm kapitalis lan parèt on bagay ke moun pran nan kou sa alò ki ki pral kache m ta ka di w mechanste l, se kesyon travay salarye. Sa vle di travay salarye, sa vle di moun nan lib depandamman de sa ke l ka fè. de kapasite ke l genyen pou ke li travay, de fòs kouray li. E sa pral fè ke yo pral vin ak yon bagay ki di bon, e tout moun gen dwa, wè, tout moun gen dwa viv tankou moun, e mwayennan, e gen de prensip ki reji sosyete an, e n ap antre dan la demokrasi, e demokrasi an se chans pou tout moun viv tankou moun, e nan respè yonn pou lòt, yon ansanm de bagay konsa. Pa kont, Moun ki te anrichi de piyaj ki fèt de sa ki disponib sou planèt lan kòm resous yo, yo se de veritab privilejye e se yo ki pral òganize sosyete sa yo. Se yo menm ki pral gen kontwòl lame kòm enstitisyon ki genyen, m te kapab di w, ki se bwa ame Leta ki pral pran nesans nan sosyete de klas la. Pase Leta tou s on moman nan istwa limanite Leta parèt. Pa t toujou gen Leta. Konprann mwen wi? Ou tande Mike Kesson? Wi, wi, n ap swiv, m ap swiv.
Leta pa t toujou egziste. E se nan sosyete de klas la, avèk aparisyon pwopriyete prive mwayen pwodiksyon, Leta pral pran nesans. E Leta pran nesans nan lide pou pwoteje fòtin moun ki vòlè sa ki pa pou yo. Tè a ki pa pou moun yo, moun yo vòlè, yo akapare yo de ansanm de privilèj ki gen nan sosyete yo, e lè yo rann yo kont ke bagay sa yo a nenpòt ki moman mas la pran konsyans, l ap pran sa k pou yo ki nan men yo, sa k pou mas la ki nan men yo, yo òganize yo, yo monte yon bagay ki rele Leta, e yo montre w Leta se yon bagay ki la pou pwoteje tout moun, pou pwoteje byen ak sèvi tout moun, e yo montre w ke Leta li de bòn fwa. Leta sa a, li la pou regilarize, mete lòd, jere kòman sosyete ap fonksyone e mete lòd kote k pa gen lòd pou bay. Men se pa vre. Leta, jan Lenine di ni, se yon komite k ap jere les affaires communes de la bourgeoisie. Lè l jere afè boujwazi an mal, boujwazi an pran l ak kout pye. Se sa Lenine di nan yon konferans ke li ofri nan inivèsite an Russie an 1917. kote li t ap fè yon entèvansyon sou leta e nan tèks sa a ke li nan konferans sa a ke li te ofri a 2 jèn inivèsitè nan inivèsite an Russie ta pral di leta non sosyete kapitalis s on komite k ap jere lèzafè komin de laboujwazi e lè y jere afè moun yo mal moun yo pran l ak kout pye kidonk leta pa toujou leta tout moun istwa leta Orijin Leta kote y soti, pa t janm yon Leta ki la pou sèvi tout moun. E se kad fizik, se kad figi sa ke nou genyen an Ayiti, kote nou gen yon Leta k ap sèvi yon ti gwoup. Kote nou gen yon Leta ki mete l o sèvis don ti gwoup, don ti minorite nan sosyete a, o detriman de majorite a. E lè sa, ki sa k pase? Mikeson, Tankou egzanp lan klè nan peyi tankou peyi Dayiti, nou gen yon sosyete kote nou a anviwon 12 milyon dabitan, Nou genyen yon sekirite popilasyon an sou kont 15 mil polisye. 15 mil polisye, Petyonvil ki se yonn nan espas ki reyini, ki gon enpòtans kapital nan ekonomi peyi a, alò pa rapò a magazen ki genyen, makèt, yon ansanm de otèl, fè de Petyonvil yon espas ki parèt trè sansib pou leta e pa pou leta y sansib non se pou laklas dominant e pou w fè ansòt ke byen moun sa yo pa gen yon cheve nan tèt moun sa yo ki deplase byen yo pa atake nan oken moman ou wè yo pran m ta ka di w yon ka nan lapolis lan yo mete y nan espas ki genyen byen moun sa yo e kote moun sa yo tou ap demere tankou pa egzanp lè w rive nan petyonvil nan chak kafou ke ou pase ou gen enpresyon ki gen yon makèt ebyen ou remake gen yon bakòp lapolis ki gen anviwon 6 a 7 polisye. Malgre makèt la gen sekirite ki gen zam nan men pou pwoteje sa yo anndan. Pakont, lè w rive nan yon komisarya tankou yon komin kon Plezans ke m soti, komisarya gen 8 polisye yo travay a relèv, 4 travay pandan lajounen, 4 travay lannwit. Pou yon popilasyon de mwen de 100 mil pèsòn. Gen 8 seksyon kominal. Moun k ap viv anndan seksyon kominal yo livre a yo sèl. Èske Leta janm imajine ke moun k anndan seksyon kominal yo gen dwa menm jan ak tout moun pou yo jwenn sekirite? Jodi a, ki jan Leta gade sitwayen k ap viv anndan seksyon kominal nan Plezans yo? Leta pa la pou moun sa yo. Leta pa la pou gade èske moun sa yo jwenn dlo, Leta pa la pou gade èske gen lekòl pou timoun ki fèt anndan seksyon kominal sa yo al lekòl. Leta pa gade èske gen wout ki mennen lakay kote moun sa yo ap viv lan. Lè yon moun ansent, lè yon fanm gwòs gen tranche, li gen pou l rive nan bouk lan, ki peripesi ke l konnen pou l rive nan bouk lan? Leta pa bezwen konn bagay konsa paske Leta pa la pou yo. Pa kont, Leta la pou y veye kòman antrepriz moun yo sekirize. Èske Si yon wòch tire sou yon biznis, fòk Leta anbran l, lapolis la anbran l pou jwenn kote wòch sa soti ki rive sou antrepriz lan. Pa kont, si nan Matisan, genyen chak jou bal k ap tire, moun k ap pran bal pasi e pala, pasi pala, sa pa enterese Leta pou l konnen, ebyen, moun sa yo ki tonbe nan Matisan, ki sous lanmò yo, e pou chèche met men nan kòlèt moun ki fè zak sa yo. Leta pou moun sa yo nan tèt leta avèk laklas dominant se fo moun. Se fo moun. E se mak fabrik sistèm kapitalis lan, sistèm kapitalis lan li kreye lapovrete. E banm poze yon kesyon pandan wap kontinye. Sa vle di leta se yon òganizasyon ki òganize pou loligarchi, pou yon ti gwoup. Sa vle di leta, jan wap pale a, leta pa pou la popilasyon vreman. Non, jamè. Jamè. E map bay bon yon bagay. Lè n ap pale de sosyalis, sosyalis lan, li son tranzisyon vè le kominis. Tranzisyon vè le kominis, lè w rive nan sosyete kominis ki pral chita sou chak moun swivan bezwen yo a, pa bezwen gen leta. Nou pa p bezwen leta, pa p gen leta, pa p gen klas. Ou konprann mwen? Wi, wi, m ap swiv ou. Leta kominis lan son leta san klas. San leta. Sosyete kominis lan son sosyete san klas, son sosyete san leta. Sa vle di ki sa? Anndan sosyete a pap gon moun ki son sipè moun e gon lòt k oblije anba l k ap sibi lòd li. Pa gen bagay konsa. Lè sa a, nan sosyete kominis lan, kòm son sosyete k ap envesti nan moun, ki kwè nan valè, ki kwè nan tout sa moun genyen kòm bezwen, kòm mwayen pou viv tankou moun, kòm resous pou viv tankou moun, moun nan vin atenn yon nivo tèl kote ke li pa bezwen yon moun ak yon baton k ap veye sou li. Paske se pou moun ki grangou.
Ban m poze yon kesyon, paske ap toujou gen ti enteraksyon antrew mwen menm ansanm avèw. Tout afè, tout afè.
Eske ou panse nan venteyinyèm syèk sa ou kapab gen yon sosyete 100 pousan kapitalist oubyen 100 pousan non san pousan kominis ou byen san pousan sosyalis paske lè ap swiv on peyi tankou la chine ki son peyi ki repute pou on grand e konm ta di an on grand on peyi ki itilize sosyal on pwisans ki e kominis men pa kont wap gade sa la chine ap fè nan 21 èm syèk sa se purman kapitalis ki entegre an dan la chine men eske ou panse nan 21 èm syèk sa sistèm kominis nan bi sosyalis nan kapab foksyon nan san pousan nan on peyi Byen.
Gon bagay ke w di la ki ekstrememan sansib e ki mande yon apresyasyon spesyal. Ki sa ye? Se ke jodi a, eske la Chinn son peyi? Son peyi sosyalis? Se vre ke yo rele tèt yo la Chinn popilè, la Chinn sosyalis. Wè? E, men ekoute, sosyalis lan, jeneralman, li pa yon bagay ke w wè nan figi moun, wè? Ou wè sosyèlis la atravè pratik, rapò pwodiksyon yo, tande wi, rapò ki gen anndan sosyete a, rapò moun ak moun. Sa vle di ki sa? Anndan sistèm kapitalis la, gen de kla, gen de, gen de antite, gen de gwoup, ladan li, ki sa w wè? Ou wè, ou wè patwon, tand mwen wi, ou wè patwon, ou wè ouvriye. Nan sistèm kapitalis la, de, de gwoup opoze ke w wè, de rapò so, de rapò pwodiksyon, rapò ki gen nan pwodiksyon an, ou wè, Alò pou esklavajis lan, ou te wè esklav, ou te wè mèt esklav. Nan sistèm fewodal la, rapò ki te genyen an, ou te wè sèf, peyizan sèf, ou te wè seyè fewodal. Ou wè? Sa vle di, toujou konsa. Kounye a, ann al gade anndan sosyete chinwaz lan, ki se yon sosyete endistriyalize, kote genyen de gwo antrepriz, de gwo endistri, kounye a pou w al gade. Pou ay gade èske sosyete chinwaz la son sosyete sosyalis oubyen sosyete kapitalis, se ay gade anndan antrepriz yo, èske son rapò patwon ak ouvriye ki genyen? Oswa ki rapò pou moun k ap travay anndan antrepriz lan devlope avèk mèt antrepriz la? Se lè sa ou pral gade ki mak fabrik sosyete chinwaz lan. Ou konprann mwen? Paske Yonn nan fason pou detèmine ki ki mak fab, ki sosyete, alò ki mòd pwodiksyon ke w genyen, se nan rapò pwodiksyon an. Wè? Rapò pwodiksyon an, se ki rapò moun ki genyen pwopriyete anndan sosyete a avèk moun k ap travay anndan sosyete a devlope yonn ak lòt. Si s on rapò ki chita sou eksplwatasyon, sou dominasyon, sou diskriminasyon, ou pa ka pale de sosyete sosyalis. E sa, fò nou ta gade sosyete chinwaz lan pi pre, tann mwen wi, fò nou ta gade sosyete chinwaz lan pi pre, e nan rapò ki genyen anndan sosyete a de moun ak moun, moun ki genyen ak moun ki pa genyen, lè sa pou ta di, èske sa yo di yo ye kòm sosyete sosyalis la, yo se sosyete sosyalis. Ou konprann mwen? Fò n al gade sa wi. Ok, banm, banm, anrezime, si m ap, si m ap swiv sa w ap di m nan la, Mwen menm map kanpe tou senpleman map di si e e e e e yon peyi tankou la Chine li mete li mete sosyalis nan non men pa yon sistèm sosyalis vreman. Paske ki sa k pase? La Chine lò ap gade nan 21èm syèk sa, chinwa ki ki nan ki nan pati ki nan an deyò ki an pwovens lan, li pa menm jan avèk chinwa ki Peken an. Wap gade se gon sistèm deksplwatasyon ki anraje an Chine paske map gade yon dokimantè lotrejou Gen yon Mhm. seri, gen yon, gen yon yon patron ki gen pil lajan ki te, te kon seri pechè ki te rete bò kout la. Ki sa Yeah. leta chinwa fè? Leta chinwa ankouraje patron investi. Ki sa patron fè pou l kapab pran bò kout la ki te nan men pechè yo? Li di lap fè, lap konstwi lòt kay pou yo. Li kraze tout Mhm. kay yo e kay li fè pou yo a, li pa menm fini l. E nan nivo l Ok. ba yo kay la, li moutre yo deyò l fini men anndan li pa fini vrèman. Imedyatman ou fin pran kòb ou ale, Kòb li ba w la pap menm ka fin fè anndan kay ou ap depanse plis kòb. Si n ap teni kont de sa yo, nou ka di Lachin sèlman gen non sosyalis men l pa yon sistèm sosyalis vrèman. Mwen menm, si gen yon peyi, si gen yon peyi m kapab konsidere kòm sistèm sosyalis, ki gen sosyalis ladan l, byen ke m ka, m ka, m ka yon ti jan bese l, m ka di Kiba. Paske. m gen de trè bon relasyon avèk kelke Kiben, son pè m kapab mhm. di, e, se yon nan pè ki rezoud kesyon diskriminasyon rasyal. Kiben mhm. nwa, Kiben blan, pa gen diskriminasyon trè yo. Yo di tout se Kiben, kit se blan, kit se nwa, tout se Kiben. Son bagay ki mhm. rezoud.

Y ap toujou pale. Dayè, trè souvan, èdmi an menm itilize pawòl pòlan pou y kreye divèsyon, pou y kreye konfizyon nan mitan mas yo. Sa yo, lè ou s on moun ki, m te kapab di w, bay tèt ou kapasite pou w fè diferans antre aparans avèk esans, w ap kapab demaske riz sistèm kapitalis la. E se sa ki esplike jodi a, nou menm, lè nou gen pou apresye yon peyi tankou la Chine, nou gade ki rapò ki genyen nan pwodiksyon an. Wè, kòman moun ki genyen antrepriz yo, ki rapò yo devlope avèk moun kap travay nan antrepriz yo. Eske se eksplwate yap eksplwate chinwa yo. E patwon yo se eksplwate yap eksplwate chinwa paske wap gade yon pakèt gwo konpayi ameriken, yon pakèt gwo konpayi oksidanto se la Chine yale. Sak fè yal la Chine, se pa rapò men dèv chinwa pi ba pri e chinwa travay plis èr de tan. yon chinwa travay pou pi piti 12 heures de tan pa jou, e yo pa vrèman mhm. gen sistèm de proteksyon, yon sistèm d'assurans. Sa k fè wè yon pakèt kompayi amerikèn se an Chin y ale, paske premyèman la Chin, y ap depanse mwens kòb pou travayè yo, e yon pakèt proteksyon yo pa garanti pou yo. Yep.
Alò, Mike Son, sa pou nou di nan kesyon sa yo? Sistèm kapitalis lan rele kapitalis se paske y chita sou san. S on sistèm pou y fonksyone, se kriz ki fè y fonksyone. Lè w fann vant sistèm kapitalis lan, se kriz ou jwenn anndan vant li. Jodi a, pou sistèm kapitalis lan ouvè kò l nan peyi Dayiti, premye bagay ke y kreye, y kraze pwodiksyon peyi a. Y enfliyanse Leta, kòm Leta s on Leta k o sèvis de laboujwazi, yo sèvi ak Leta pou kraze tout sa ki genyen kòm fòs sosyete a. M gwo kestyon.
Sou di, sou di li chita, li kraze pwodiksyon peyi, e peyi a, sa vle di, si nan, si nan pran de estitisyon tankou FMI, nou ka di son, son estitisyon ki garanti enterè kapitalis lan, paske FMI se yon nan, se yon nan, se yon nan estitisyon ki, ki, m ka di, ki kreye kriz nan pakèt peyi, lò pran peyi tankou Ekwatè, ki te kwa pwodi anpil sik, ke se te yon konpayi leta, yo fè, yo fè l vin nan prive, lò ap gade le Chili.

E ou tap achte si mwen tre ba pri kon. Tre ba pri a set epok. Gade kon ya. Men ki avek kantite kob wap achte yon sak si man. Mhm.
Bon. M panse ke ou montre m ke ou vreman konprann sa kap diskite la, Mikeson. E lè ou twouve ou nan sityasyon kote ou nan sosyete kote manje rete liks. Nan sosyete sosyalis lan pap gen sa. An do sosyete, nan sosyete sosyalis, Pa gen dwa gon sitwayen Mikeson andan sosyete a ki pa ka manje pandan on lòt ap jete manje nan poubèl. Tande m wi Mikeson. Gaspiyaj de resous pap gen bay konsa. Ap gon jesyon rasyonèl de minimòm resous ki gen andan sosyete a. Sa se sa ki sosyete sosyalis lan. E andan sosyete sosyalis lan Mikeson pap gon lekòl a plizyè nivo. Tande m wi Mikeson. Pap gon lekòl pou malere, on lekòl pou moun ki rich, pa gen bay konsa. Èske ou tande m Mikeson? Pap genyen, m te kapab di w, yon sitiyasyon kote si w pa gen kòb, ou pa gen dwa malad. Si w malad, se mouri pou w mouri. Pap gen bay konsa nan sosyete sosyalis lan. W ap gon sosyete ki konprann lè yon moun malad, gon sèl kote k ap tann li, se lopital, ak kòb ou san kòb. Ou konprann mwen Mikeson?
Donk, lajan pa kapab ranplase moun, lajan pa kapab ranplase lavi, ou konprann mwen, donk se moun avan tout bagay, konprann mwen, donk anndan sosyete sosyalis lan, e se sa fè w ap wè sosyete sosyalis lan teni kont de chak moun anndan sosyete a swivan bezwen ke l genyen, pousantaj de chans pou reyisi a li egziste pou kèlkeswa moun anndan sosyete a. Se pa sosyete ayisyèn nan. Se pa sosyete m gen la. E se sa k fè, sosyete ayisyèn nan, nou rive nan yon moman kote popilasyon ap mande chavire sistèm nan. Chavire sistèm nan vle di ki sa? Sispann avèk sosyete miwo miba, sosyete kriminèl sa a, sosyete ki chita sou enjistis sosyal, diskriminasyon sosyal, ki pa bay chans pou moun viv tankou moun nan sosyete a. Lekòl se liks, manje se liks, lopital se liks, wout se liks, Elektrisite se liks, tout bagay an jeneral anndan sosyete a se liks. Menm moun ki met rad, li santi imoun pase yon lòt ki pa met rad. Sa vle di se yon sosyete ki fini. E nou pa kapab viv avèk modèl sosyete sa a. Donk sosyete sa a, se yon sosyete a konbat pou ke nou dote peyi a de sosyete ke nou vle an, de peyi nou vle a. E sa se yon batay san pran souf. pou n rive dote peyi a de sa nou menm nou swete genyen de peyi papa Desalin nan. Ou la Maykeson? Wi, an rezime, si n ap fè yon kout rezime, n ap di, sistèm sosyalis la se yon sistèm ki kwè nan limen, se yon sistèm ki kwè nan moun. Ye, limanism total kapital.
tandi ke sistèm kapitalis lan se yon sistèm ki kwè dan leksplwatasyon, ki kwè nan lajan.
Yeah.
Donk, se pou m di w, karakteristik sistèm sosyalis lan, se yon sistèm ki chita sou koperasyon, solidarite, antrèd, sa vle di, se amonizasyon de tout eleman yo, e ki anvizaje, ki gen yon respè total kapital pou lanati. Konprann mwen wi? Bon, sa son lòt eleman ekstrèmeman enpòtan. Le devlòpman dirab. Bon, Konprann?
Wi, bon, bon m poze yon kesyon. Selon ou menm, eske pou nivo kapitalis lan ye a, eske ou panse se la fasil pou sosyalis lan kapab triyonfe ankò? E sitou lè kapitalis lan ap vale teren, paske E nou son jwe epok nan rejyon, bon, si nan pal, si nan pran rejyon Amerik la, nou te gwo rejyon, mhm. nou te gwo moman ki te la, e, e, e, e moman do, e, e, di sosyalist. Nou ta pran Cuba, ou te pran, e, e, e, e, le fre Castro, ou pran Venezuela, ou te pran, e, e, e, fi, e, Hugo Chavez, ou te pran mhm. Brazil, Lula da Silva, ou te pran, mhm. e, Evo Morales, e, du kote de Bolivie, ou te pran, e Rafael Correa di kote dekwatè e ou te pran para Yaoundé nan chili ou te pran
Yaoundé nan chili wi ou te pran Yaoundé se byen avan men map pale de epok resan epok pandan mwen mwen sa avan mwen te dakò dakò kòy kòy men sou ap gade pandan rejyon dò sa wè map eksplike tout nèg sa ki te nan menm epok la ki se te de sosyalis ki te nan rejyon men Eh, men, m panse ou, ou, ou, ou te ou konnen ki konba kapitalis lan, notamman les États-Unis mennen kont kont nèg sa yo nan rejyon. Ko- Premyèman, yo ba e, e Rafael Correa on kou deta. E dezyèmman, yo yo yo met on fo dosye sou li fè l fè yo di l ka e, li sipoze fè 25 an deyò de la politik ekwatoryen.

sistèm sosyalis lan gen chans ankò pou l retriyonfe nan zòn nan e nan mond lan. Yeah, m apral di w yon bagay. Tande, se pa la, se pa fòs pèp yo sou planèt la k ap ranvèse sistèm kapitalis lan non. Sistèm kapitalis lan ap ranvèse tèt li Konprann mwen wi. Eske ou pral konprann sa m di w lan? Men sa sa vle di.
Mechanste sistèm kapitalis lan pote anndan vant li. Degre diskriminasyon ke l gen anndan vant li. Kriz l ap kreye chak jou, ki de plis an plis ap parèt aklè devan je tout moun nan mond lan, fè ke l ap tonbe. Ou wè? Sa vle di, kapitalis lan, li kite kapitalis, li atenn stad siprèm li ki se lenperyalism. Lenine kontèks ki titre L'imperyalism Stalinyen.
N ap ekskize nou oprè de tout moun ki pral gade videyo sa a ke nou pa kapab vrèman kontinye avèk envite a paske Nou konnen kòman peyi Dayiti ye deja, pwoblèm entènèt, ni konpayi Digicel, ni Natcom, tou lè 2, se menm penmpenmp lan. N ap remèsye nou paske chak moun ki pral gade videyo sa, m swete n ap aprann, e m panse e semèn k ap vini, m ap vini avèk yon lòt sijè kap vreman trè enteresan men m pa kwa ap anonse l nou l map kite l kòm sipriz pou nou pou nou kapab gade pou nou kapab branche mwen swete nou pase yon bon jounen si se pandan la jounen nou pral wè video sa yon bon sware si se nan la nwi nou pral wè video sa